Mwen salye tout moun, mwen retounen ankò, mwen se Miss Pierre Jules ou sou chanèl mwen an ki se Kat la kourajeuz. Mwen pote yon trè bèl videyo pou nou, e sijè jodi an se kisa li ye, mwen pote 6 astus pou aplike kap ede bòbòt ou an sante poul pa janm malad. Mwen konnen maladi fanm se enfeksyon. Medam yo toujou soufri de maladi sa ki se enfeksyon, Sak fè sa se paske yo mal fè usage de bòbòt yo. Wi fanm ka fè enfeksyon pa rapò ansanm avèk li se enfeksyon seksyèlman transmisib kote ke li fè bagay ansanm avèk yon gason li pa konn nivo sante gason an epi si gason te gen enfeksyon li patajel ansanm avèk e fanm ka fè enfeksyon tou si fanm nan ap fè bagay ansanm avèk plizyè gason kote ke nivo sante gason sa yo pa anfòm. kote yo gen enfeksyon epi li pataje l ansanm avèk fanm nan. E fanm nan tou ka fè enfeksyon si l mal fè izaj de bòbòt li, kote ke l ap itilize nenpòt bagay pou bòbòt la, l ap fè sa l pa konnen l ap mete nan bòbòt la, depi w mal itilize pratik ki bon pou bòbòt la ou mal itilize l, l ap ba ou enfeksyon. Sa vle di ke ou ka pa nan gason, ou ka pa al fè bagay epi ou gen enfeksyon. Se pa sèlman lè w al fè bagay ansanm avèk yon gason k ap fè fanm gen enfeksyon. Fanm ka gen enfeksyon san l pa al fè bagay ansanm avèk gason, li pran mikwòb, li mal jere bòbòt li, li pa lave bòbòt li a bon dlo, eksetera, li mete sa l pa t dwe mete ladan l, tout sa ka fè l gen enfeksyon. Ebyen jodi a mwen konnen ke enfeksyon se maladi fanm, medam yo toujou renmen gen enfeksyon. Men sa konn rive gen fi ki pa gen enfeksyon souvan. Ok. Tout fòm pase de enfeksyon. Men lè w gen enfeksyon an ou fin trete l, fò w bat pou w pa retounen gen enfeksyon ankò. Ou pa ka se yon fi pou ap gen enfeksyon a repetisyon. Ki vle di ke ou pa janm pa gen enfeksyon. Ou pa ka se yon fi tou, ou gen enfeksyon, ou ale lopital yo ba w medikaman pou enfeksyon an, e malgre ou geri de twa jou, ou retounen genyen l ankò. Gon bagay ki pa mache! Sa vle di ke pou w evite sa, mwen pote kèk astis k ap ede w. E si w se yon fanm, ou pral fè bagay ansanm avèk yon patenè. Ou pa konn moun nan, ou pa konn nivo sante moun nan. Pa fè bagay avèk gason an san gason pa mete kapòt. Tout sa, ou ka an sante, ou ka an sante ou pa gen enfeksyon ou an fòm wi. Ti bouboun ou an sante wi. Koz wal fè bagay ansanm avèk nèg la li menm. San kapòt kite malad ok lap potel pou ou. E kèm fèm mal pou ou tandike ou te byen sèn epi ou vin moun nan vin transmèt ou l. Ou pa ta renmen sa rive ou lè ou pral fè bagay ansanm avèk yon patenè ou pa konnenl. mete kapòt. Ou nan fè bagy ansanm avèk plizyè patenè, fè nèg la mete kapòt. Mes amour, astis sa m pote pou nou an, l ap vrèman bon, l ap itil ou pou ou menm ki pa nan chen, ki pa nan chat, ki kontwole ti afè w, ou pa vle malad, itilize astis sa yo. Premye astis lan se kisa l ye, mete kilòt koton. M konnen gen anpil medam ki renmen mete kilòt tanga, kilòt jeze, kilòt ve etc. Yo pa renmen itilize kilòt koton. Paske le pli souvan, kilòt koton yo toujou se gwo kilòt pou yo ye. Ebyen, kilòt koton se pi bon kilòt pou fanm itilize k ap ede w gen yon bon bòbòt k ap fè bòbòt ou an sante ki p ap fè l gen enfeksyon. Pa bliye ou gen sekresyon ou toujou bay nan bòbòt ou Ebyen kilòt koton ka absòbe sekresyon sa yo e kote sekresyon sa yo pap vin tounen des enfeksyon pou bobot ou, kote l pap vin nwi w lè w mete jèze, lè w mete dot kilòt sou ou. Pou bobot ou an sante, itilize privilèj de kalite kilòt w ap mete e non estetik kilòt la kote w nan al chache bèl kilot. Lè w pa mete, lè w se yon fi ou pa mete kilòt koton, ou riske genyen des demanjezon nan bobot ou. E bòbòt ou ap irite. Lè yon fi pa mete kilòt koton, li riske genyen demanjezon nan bòbòt li e ki pral ba l enfeksyon. Evite mete pantalon ki twò sere pandan lontan. Abitid sa l ap koze fwotman e fè w transpire. Dezyèm astis lan se kisa l ye? Si w lave bòbòt ou yon fwa pa jou, li ideyal. M konnen gen anpil medam ki pral rele anmwe anmwe. Li ideyal si w lave l yon sèl fwa. Men li konseye pou yon fanm lave bobot yo yonn a 2 fwa o maksimom par jou, pa plis, se ke yonn a 2 fwa o maksimom. Lè wap lave bobot ou, ou pa dwe janm la foure dwèt ou nan bobot ou pou l pa detwi flò vajinal ou, paske sa a ap ogmante risk pou genyen enfeksyon vajinal. Bobot la oto netwaye tèt li pou kont li, evite foure mou anndan twou bobot ou pou wap retire kras, oubyen wap retire kras san, oubyen w sot fè bagay wap retire kras spèm, evite fè sa paske bobot la li oto netwaye tèt li pou kont li ou la pou lave sèlman deyò bobot lan ki se grand lèv, petit lèv, klitoris lan sa nou rele krek la, gro fèy, Peti fèy. Se sa, avèk krèk nou, se sa nou la pou nou lave. Nou pa la pou nou nan foure men nou anndan bòbòt nou pou nou nan retire oken kras, paske bòbòt lan li otonetwaye tèt li pou kont li. Bòbòt fanm nan li gen anpil bon bakteri pou netwaye tèt li pou kont li. Zòn pou fanm netwaye se grand lèv, petit lèv, klitoris epi vestibul la. Sèlman sa. Twazyèm astis, nou sipoze toujou netwaye anal nou ki se twou dèyè nou. Pa sèlman lave bòbòt nou men lave fant dèyè nou tou. Gen moun, lè yo fè twalèt yo, lap fè twalèt bòbòt yo, yo lave bòbòt yo, yo pa pase men yo nan fant dèyè yo. Nou sipoze lave fant dèyè nou tou. Ou sipoze lave fant dèyè w avèk dlo e di savon. E lè w sot fè twalèt, lè w sot al asèl, ou sipoze byen siye dèyè w. Gen moun ki pa renmen itilize anpil papye, oubyen y ap di papye a twòp, yo pa itilize papye pou yo siye dèyè w. Ou sipoze itilize papye otan de fwa dèyè a poko janm pwòp. Pou jis dèyè w pwòp, se lè sa a pou w sispann siye. E lè w fin siye dèyè w, lè w sot al asèl, ou sipoze lave fant dèyè w avèk dlo e di savon. Ou sipoze lave fès ou byen lave. E lè w ap lave bòbòt ou. Se devan al dèyè. Pa pran dèyè al devan pou nou pa pran bakteri ki nan dèyè nou yo, bakteri fekal yo pou nou pa voye l nan bòbòt nou pou l pa antre nan urèt nou. E sa sèlman li ka touche flò vajinal ou e vin fè w genyen enfeksyon. E lè w fin pipi ou sipoze toujou siye w. Evite siye w ansanm avèk papye ijyenik. pa ka siye ansanm avèk nenpòt papye ijyenik, sitou ou menm k ap viv Ayiti. Si w nan lòt peyi, yo vann papye menm pou bouboun. Gen papye menm oubyen ti sèvyèt ou ka itilize chak lè w pipi ou siye w. Lè w ap siye w, pa siye w de anba pou monte, men se anwo pou desann. Ok. E se devan pou rive dèyè. Se anba, se anwo pou desann. Fò nou konn fò n siye nou byen pou n evite pran de bakteri ki nan anus nou pou n pa moute l vè bòbòt la. Katriyèm astis lan se kisa l ye piga nou neglije perine nou. Perine a se zòn ki sitiye vajen an e anus lan. Lè ou neglije zòn sa, bakteri yo konn sakimile e touche alafwa anus lan ansanm avèk vajen ou. Ou dwe toujou netwaye l yon fwa pa jou. perine nou. Senkyèm astis se evite pase savon nan bòbòt ou. Pa gen oken resèt mirak pou yon sèks pwòp. Se sak fè ou pa dwe neglije dlo lè w ap lave bòbòt ou. Sifi pou pwoteje flore vaginal ou e pètibe ekilib la. Fsl lè w itilize savon li netralize bakteri. Efa el favorize demanjezon e ki pral baw de zenfeksyon. Savon an se pou pwèl ou pou l ye, pou lavel avèl, men pa pou foure l anndan twou bòbòt ou. Bòbòt lan pa nan savon. Se pwèl ou men se bat tou, lè wap savonnen pwèl ou avèk savon an pou kim nan pa rantre anndan twou bòbòt ou pou l pa dezekilibre flò vajinal ou. Li konseye pou toujou lave bòbòt ou ansanm avèk dlo bouyi. Dènye astis lan se kisa li ye, ou sipoze byen lave kilòt ou. Men kilòt pou mete pa bliye se kilòt koton. Li konseye lè wap lave kilòt ou pou lave kilòt ou avèk savon de Marseille, ou ka jwenn li nan makèt. Evite lave kilòt nou nan machin a lave. Paske lè w lave l nan machin a lave a, li pa elimine bakteri yo konplètman. Lèw gen règ ou, ou sipoze chanje kotèks sou ou chak 4 heures de tan. Sa pral depan de nivo sèyman ou. Sitou si ou gon sèyman ki abondan. Ou sipoze chanjew chak 2 a 3 heures de tan. Ok. Men an mwayèn, lèw gen règ ou, chanje kotèks ou chak 4 heures de tan, pa kite kotèks lan imid. Kote kotèks la plen, se lè sa pou al jetel sou ou. Paske imidite a li pap bon pou bòbòt la, lap fè bòbòt lan irite, bòdè demanjezon. fè w mal alèz e menm pwovoke de zenfeksyon. Lè w ak règ ou ou lè w ap fè bagay ansanm avèk mari w oubyen mennaj ou, ou dwe mete kapòt. E lè w mete kapòt, pou evite fè enfeksyon seksyèlman transmisib. E pandan w gen règ ou a tou, li konn pwobab pou tonbe ansent. Lè w ap fè bagay, ou dwe lave ni men w e patenè ou a dwe lave men l tou. Tou lè 2 men nou dwe pwòp pa bliye ou li pral pase l sou ou, li pral pase l nan bòbòt ou, si l di l ap bo dwèt fòk men l pwòp, tout sa se astis k ap ede w bòbòt ou an bòn sante. Lè yo fin fè bagay ou sipoze pipi, sa ap evite w fè enfeksyon irinè e sa ap evite jèm yo remonte nan irèt ou. Ou dwe pran swen ti bòbòt ou paske li frajil, li ka blese. Non sèlman l ka blese, li ka irite e l ka koze enfeksyon tou. Pou bòbòt ou pa gen move sant, lè w fin pipi ou sipoze siye bòbòt ou ansanm avèk papye bouboun Ou byen yon sèvyèt ki pwòp pou pa kite bòbòt ou genyen sant pipi ladan. Ebyen mes amours se te astus sa mwen te pote pou nou, mwen swete nou mete astus sa yo an pratik e kenbe bòbòt ou an sante. Nou konn kiyès mwen deja, mwen se Miss Pierre Jules ou sou chanèl mwen ki se 4 la courageuse. Pa bliye si w fin gade video a la ou poko abone avèk chanèl la, abone, like, kòmante, pataje. Se pase m te pase m pat vin pou m rete. Map retounen ankò lèm retounen map pote yon pi bèl video pou nou babay ala pwochèn.